Koman nou ye? Nèf moun? Diznèf? Awa rega diznèf? Pa yon moun anko? Hein Eee Daddy sa kap fèt chere? Anfòm? Daddy Elis Eee User User 3170 Hola Jacqueline Comment estamos? Tout va bien? Nan fòm nan fèm. Jesni piyè e. M pa konn si e misye nan. Jesni piyè. Al falo misye wi pase. Son son deportist a ayisyen nan chili. Son yon nèk kap fè bagay ki pozitif. E nan nan sans pal. Nou t al bay misye love lan. Jesny Pierre Bon m pa konn si se misye non men si se li Jesny Pierre Louis So si se misye al ba l love lan Paske E misye gen pou l al reprezante Ayiti m kwè an Argentine la Nan yon konpetisyon so Mwen anpil love pou ou frè m Respekte. Ou ta renmen konekte avèm nan yon live pa mwen mèt? Banm rele w pito. Eske m ap wè w? Ou byen rele m si ou pa ta wè m.

Bon bagay. Ricardo, se li. An fòm, bon bagay baz. Nou la nou poze. Nou relax. Yo di a weekend li ye. A weekend li ye. A weekend li ye. Salman. Jodi a e weekend li ye, e weekend. E anfòm anfòm anfòm tout moun. O espanyol. E nèg okay, rockstar chili a, anfòm anfòm baz, pa gen 2 pa gen 3. Pa gen 2 pa gen 3, pa gen 2 pa gen 3. O ki mirak moun yo poko rele. So pa gen moun ki vle rele, pa gen moun ki vle poze kèk kesyon. Se pou sa m live wi apa. M se di kot boutèy la. Non, boutèy la m fon depoze l pase. M bal bwe talè. M bal nan, m bal nan, m bal nan, m bal nan disko talè so. M boko, m boko sou bwe la. Eee Stevenson Lucien, si w te bezwen m ba tout ap jis rele m ou poze m kesyon. M di m bay tout moun opòtinite pou rele m. Jis rele m. M bay ki trè senp. Mwen mwen nenpòt moun ki bezwen m, depi w jis rele m. Dat sa pwen. Yo, yo, sa kap fèt menn? Sa gen la baz?
A ou konnen m la, m poze anba fredi a menn. Kijan w, kijan w ye menn? Poze, poze, poze gen fre, poze nou la, nou poze nou la. Anfòm men. Yeah men, yeah men, gen bagay wi. Sa gen la, nou anfòm?
A, m kwè manke 2 semèn la men, e pou n al frape la, konprann men, n ap bouje e rèd la men, ou konprann men. Yo men, e, an pasan, mwen vle felisite w men, paske w son gwo Pòtorik gason men nan kominote a, menm si w pa, non w toujou ap lite men, ou konprann sa m di w la men. Yo Se a felisite men. Ou konprann sa m di w la? Djòl se yon plezi pou m pale avèk ou tou sa men. M panse ou t ap fè yon travay pozitif men ou pa la ou kontinye ap fè travay. Se bon bagay li ye.
Respè men.
Bon ou konnen gen bagay men. Se entansyon an men se. Se sipòte sa k pa kapab nan sa ou kapab. Se sa ke l ye, se sa ke l ye men. Se sa ke. Bon, bon, bon, bon, bon, pandan ou la avè m nan tou, e, ann tou fon ti, ann tou fon ti brèf. Èske ou ka esplike moun yo kiyès ou ye e nan ki sa w ap, w ap, w ap, ou pral reprezante Ayiti an, kòman konpetisyon an ye, e ki anba a yo ye? Paske se vreman enpòtan menm. Dakò.
E non pa m se Pierre Louis Gesny ok. Mwen se yon jèn spòtif ayisyen e k ap evolye nan peyi Chili ok. Mwen patisipe nan plizyè konpetisyon men e mwen pratike paten ok. Men anndan paten an gen kategori. Sa vle di nan kategori ke m patisipe mwen toujou al nan konpetisyon isit lan mwen se nimewo 1 a nivèl nasyonal. Epi se sa. Waww.
Yep, e mwen ranpòte plizyè meday, plizyè koup tou sa, ou konprann? Epi se youn nan rezon tou, e vin gen yon Sudamericano k ap fèt an Ajantin, e men se yon konpetisyon ki gen karaktè avèk je dolenmpik, ou konprann? Paske konpetisyon sa yo, pou enskri ladan yo, se son federasyon pou enskri ou, ou konprann? E se nan sans sa. A lèd de entèlijans mwen, mwen te jwenn kontak prezidan federasyon k ap òganize Sudamericano a, epi mwen te mwen te ekri l yon koleyo, mwen te di l, Mwen gen anpil kapasite, e mwen se yon deportista alto rendimiento, men mwen ta renmen patisipe nan konpetisyon sa a paske e peyi m pa gen yon federasyon, m pa ka al reprezante Chili tou, paske pou m al reprezante pou m fè pati de kominote a, fòk mwen ta gen nasyonalite a, tou sa. Epi yo te pran ka a, epi yo te fè yon reyinyon, epi annapre yo te di m y ap voye yon lèt envitasyon espesyal ban mwen, sa vle di m pa p ka reprezante Chili, men mwen pral reprezante Ayiti, tou sa. Ou konprann? Se youn nan rezon.
Antouka, avan nenpòt ki bagay, ban m felisite w menn, paske m ap gad videyo w yo menn, so, yo, Se enpresyonan paske gen de bagay mwen wè fè mwen. Map menm video map gade yo yo fè yo fè kèm sote paske paske mwen si e mwen kap fè li mwen kòman m tap kòman m tap kòman m tap kraze. So anpil felisitasyon men e m santi ou gen anpil ou gen anpil e ou gen anpil volonte tou, ou gen anpil, a pa de talan, gen moun ki gen talan pou yon bagay men yo pa, yo pa renmen l vreman, yo pa, yo pa vle kontinye ladan l. So mwen wè non sèlman ou gen talan epi ou, ou pratike anpil tou, so mwen, deja mwen swete w bòn chans menm nan sa k pral fèt lan e m swete ke li pa dènye tou e so ou toujou kontinye menn.

yo te fè m voye yon lèt, ok, nan anbasad lan jis pou m te ka rankontre anbasadris lan tou sa. Men lèt sa mwen te ekri l an kreyòl, enben ki sa anbasadris la te fè, li te kontakte ministè jenès espò an Ayiti, li te kontakte premye minis lan tou e pou l te trete ka a avèk yo. Men malerezman e tankou pou yo te ka ankadre m, plis sipòte mwen tou sa nan sans men malerezman yo Ah yo rechasal. Yo rechasal yo di m pat menm sipoze enskri sou non Ayiti. Paske Ayiti pa gen yon federasyon. Ou konprann? Paske Ayiti pa gen yon federasyon tou sa. Konprann? Sa vle di se se. Sa se sa se sa son gwo sa son gwo bagay wap di la. Sa vle di ou gen talan deske pa gen yon federasyon. Donk yo di w pat dwe patisipe sou non Ayiti. Pandan se tan se yon bagay ki pozitif ke yo pral fè a. Men si w ta pral vòlè, m gen enpresyon si w ta pral vòlè, si yo te kenbe w nan vye zak, yo tap prè ap di yo prè pou yo resevwa w, pou sesi pou sela. So, ou wè kòman peyi nou fonksyone. Nèg a gen talan pou al reprezante Ayiti nan yon konpetisyon ki si gran konsa. So kounye a li kontakte, a vrè di lè misye te kontakte m pou m te kontakte e pou m te fè bagay la rive nan zòrèy anbasad la, bagay sa yo, m te m te kontakte moun yo, men aprè sa yo di m yo te gentan pale ak misye, yo te di misye kisa pou l te fè, men m pa t konnen si bagay la fin kontinye konsa, m pa t konnen si bagay la fini konsa. Men se vrèman tris frè m, paske si w gen talan, ou pral reprezante yon peyi, e yow menn tout sa k pozitif ou ka reprezante yon peyi menn, e yow menn gouvèneman w nan, e minis spòtif, e kiltirèl tou omwen ta sipoze sipòte w, Yes se sa kele se sa kele bon mnzo wè gen yon venezelyen isit lan e peyil pa gen federasyon e nan kategori kem pral patisipe a ou konprann sa vle di e federasyon ajanti ajanti an ajantin pa voye lèt e evitasyon espesyal bali ou konprann se paske yo wè kapasitem se paske yo wè yo wè kiyès mwen ye, yo voye yon lèt tankou m prale tankou yon envite espesyal. Ou konprann? Men, Ok. bagay la, li, ki jan m te ka di w sa, epi lè mwen te chita pale anva, avèk anbasadris lan, li di m dezole, e gouvènman an Ay, Ayiti, e pa, pa p sipòte mwen, men li menm, kòm li wè travay ke m ap fè nan kominote a, epi anbasad Ayiti ki Chili a ap finansye vwayaj la pou mwen.
Ou konprann?
Sa vle di. Bon, se yon bèl nouvèl kanmenm.
Menm si finalman li tris paske otorite peyi ou pa sipòte ou. Alò, yo menm imilye ou an kèlke pa paske yo di ou pa ta sipoze patisipe nan sou non Ayiti. Men, se sa k fè m toujou ap di tout moun ke mwen menm Madam Wedlin Franswa, ekip anbasad la an swa se moun yo ke mwen menm petèt m pa ka di yo pafè Men se moun yo ke mwen felisite paske yo toujou gen volonte vreman lè gen jan de bagay sa yo pou yo sipòte nan sans ke yo kapab. So sa fè m plezi tou paske omwen y ap sipòte w nan youn osea nan yon sans y ap sipòte w. Yo se yo stil se otorite ayisyen men vrè sipò ke ou te sipoze jwenn nan li te sipoze pli gran toujou. Men antouka mwen felisite yo e m felisite w tou e m kontan tou paske omwen w ap jwenn yon ti sipò nan men yo. yap vle di anpil bagay pou ou. Men kounye a frèm e men kounye a la eske eske ou panse gen selon talan ou selon lòt moun sa yo ke ou gade yo selon jan ou konn gad konpetisyon an eske ou panse tou ou gon nivo pou vreman pou vreman bay yon bon randman nan konpetisyon an? Wi m ka di w ke mwen gen yon nivo pou m paske konpetisyon sa gen premye, dezyèm, twazyèm plas ok. Mwen konfyan ke m ap ranpòte yon plas kanmèm ou konprann. Sa vle di kijan m te ka di w sa e sa tou lè w tande Sodamericano anpil gwo, anpil gwo
Ou konprann sa pam diw la non. Men tankou mwen menm map fè le meyè de mwen menm ou konprann. Paske yow e konpetisyon sa li ka ouve anpil pòt pou mwen ou konprann. Menm chili la ou tande yow ki pa ki poko vle akseptem fè pati de federasyon yo a ou konprann. Men avèk me sa avèk avèk pri sa lèm antre isit lan si e avèk kontak tou mwen ka rive fè pati de federasyon chilyen an ou konprann sa pam diw la. Paskem gentan wè yow Majino m pral m pral nan konpetisyon pou Ayiti la yow moun yo menm menm menm yon inifòm yo ta di yow m pap m pap sipòte misye ekonomikman men nap voye yon mayo orijinal seleksyon Ayiti a ou pa konprann sa map diw la non sa vle di yo pral nan konpetisyon la se mwen k pral achte yon grenn mayo ou konprann e pa menm yon mayo orijinal se mwen k pral achte yon grenn mayo ki gen yon foto Ayiti ki gen yon imaj Ayiti jis pou pou m kapab yo se tris men. Gon moun ki te di sa talè a nou nan mond pa nou poukont nou ta sanble ke nou nan mond pa nou poukont nou so moun kap vòlè yo wap wè yo sipòte yo mete yo sou tout jounal yo mete yo tout kote fè piblisite pou yo men ti jèn kap fè bagay ki pozitif yo nou wè yo vire do ba yo so nou menm nou se moun spesyal son peyi spesyal se moun spesyal kap dirije nou e m pap twò rete sou moun sa yo pase m pap ba yo m pap menm ba yo tan nan tan m pou m menm pale de yo banm pale de ou kounya frè m E depi ki lò ou, depi ki lò ou kòmanse fè, fè, fè, fè, ou kòmanse pratike espò sa a? Monchè, mwen gen 26 an, ok. Mwen kòmanse pratike espò a depi lè m te gen 9 an daj. Ou konprann? Sa vle di se pa yon espò mwen, mwen, mwen vin tankou sote sou li isit lan oubyen m aprann li isit lan, non. Men, mwen te. Bon, eskize m, m pa konn nan ki zòn w ap viv Ayiti men, m pa konnen, m pa wè Ayiti gen estrikti sa yo. Mwen mwen mwen mwen se nèg geto menn, m se nèg site solèy menn. Ou konprann mwen fèt e site solèy epi mwen vin leve waf jeremi ki se sou menm komin site solèy la. Ou Donk kounye a konprann? la, talè baz mwen, talè talè. Site solèy 20 tan de sela, ann di 15 20 tan de sela son kote kòmsi se te delenkans, se te se te vòl, se te dwòg, se te se te moun ap tire moun, se te bandi ke l te konn kreye an n di, an n pale nan tèm jeneral, se pa paske m pral di Site Solèy tout moun ki Site Solèy se moun bandi yo ye, men zòn sa yo se son de zòn Site Solèy, Bèlè nou konn abitye tande ke se de zòn kòm si tout moun konn pè an nou reyalis n paske se Ayisyen nou ye nou konn tout bagay. So on nèg tankou w ki sot nan geto sa a jounen jodi a la a ou pa on ti Ou pa yon ti delenkan, ou pa yon ti vòlè, ou pa yon, ou pa gon zam nan men w, ou pap fè dis ou pa fè dat moun pa abitye tande non w nan yon bagay. Kounye a, ou pral reprezante Ayiti an Ajantin nan yon gwo bagay konsa. So kounye a, gouvèneman nou an, se a de bra louvri pou yo te sipoze pran w wi. Se sa ke l ta sipoze ye. M panse se repons sa. Si w te gon zam nan men w jodi a la, si w te gon zam nan men w jodi a la, yo tap rele w pale. Wi, wi, se sa ke l ye. E nou wè kisa, nou wè kisa kounye a la moun yo voye nou fè? Se ta di ke on jèn kap leve ki gen talan, ki gen avni devan l, nou pa ba l anvi pou l kontinye fè sa lap fè a. Gade jèn sitwayen an la, e m pat konnen si w te fèt Site Solèy. Misye leve Site Solèy, mwen a sèt epòk m te lekòl Ayiti, Site Solèy se kote m te toujou pè pase fò m sèse avèk on nèg paske nou tout konn reyalite Site Solèy. Men on nèg ki sot nan Site Solèy jodi an la, on nèg ki soti nan ti bwa, on nèg ki soti e, e, e kote, kote nan vilaj la, nèg sa li chwazi pou l pou l fon bagay ki pozitif, nou ta sipoze sipòte l. Antouka menm si gouvènman pa sipòte l, m gen 96 moun k ap gade m la, tanpri ale sou tiktok misye a, ba l yon love, follow misye, like ti videyo l, pataje, sipòte l, ankouraje ti jèn nan paske tout ayisyen ou wè ki gen yon bagay ki pozitif ke l ap fè, se pa pou mwen, se pa pou li l ap fè l, l ap fè l pou fyète pa nou. l ap fè l pou kilti pa nou. Asireman yon chanpyona konsa pral televize, li pral sou jounal. Se fyète Ayiti ke l pral ye. Se ke gen yon spòtif ayisyen ki pral patisipe ladan l. Gen yon pozitivite ki pral ki pral vann de Ayiti. Apa de tout lòt vye bagay yo konn wè de nou, men nan konpetisyon sa yo pral wè yon lòt faz pozitif de Ayisyen. Epi nou pa vle sipòte l. So, sa fè lèd li trist man. E o sijè de sa ke ou sot pale talè a, e se yon bèl kesyon ke l ye, paske mwen jwenn anpil moun poze m kesyon sa, yow, ki jan fè yon, e ki jan m fè soti Site Solèy, ou konprann, ke men sa k pase. Papa m se te yon medsen ke l te ye, ou konprann, papa m se te yon medsen. Msye se Jesny Pierre Louis, Sou tiktok pase video sa nenpòt moun tap si moun ta pibliye l misye se Jesny Pierre Louis sou tiktok al follow misye tanpri menm si gouvènman pa sipòte li men nou menm bal love lan e mete respè devan non misye paske mwen gade video misye yo yo misye move.
Yes, e, sak fè, sak fè ki jom de kazou sa, sak fè mwen soti yon nèk ki pozitif nan site ya, paske papa m se te yon medsen ke li, ou konprann, papa m se te yon nèk ki te toujou gide nou nan edikasyon, ki te toujou fè nou konnen yo, menm si nou sot ba, menm si nou soti nan yon, nan yon vye milye, men, edikasyon men, se sèl, e, chemen menn ki kapab pèmèt nou rive fè siksè nan vi an. Ou konprann sa m ap di w lan non? Byen. Sa vle di, sa k fè yo, e mwen wè anpil bagay, ou konprann, anpil tantasyon menn, yo, ou wè tijèn nan fenk leve Anpil la, bagay li pa gen, toujou. yo, anpil bagay, ou konprann, Èske ou tijèn te nan menm, leve, mhm, èske, èske, ban m poze yon kesyon la avan m bliye, èske ou te leve mhm. nan yon pozisyon, èske sa konn rive w ou jwenn de moun ki ofri w, ki ofri w zam, ki ofri w de bagay ki negatif? Non, pa gen moun ki ofri m, men lè w ap gade, ou s on ti jèn, yow, gen yon ta de mak tenis ou pa ka mete epi ou wè yon lòt ki pi piti pase w k ap woule gwo moto, k ap woule gwo machin, gwo zam nan men l, li popilè, l kouche fi l vle, ou pa konprann sa m ap di w la non, sa yo se yon sòt de tantasyon paske m te leve nan site an, m te toujou ap fè yon travay ki pozitif. Sa k fè e mwen vin aprann monte paten, ok, mwen vin fè yon gwo paten, Mwen vin fòme ti jèn nan zòn nan, ou konprann, chache gwo kontak, patisipe nan kanaval, ou konprann sa m ap di w la non? Sa vle di, yo te toujou, apa de papa m ki te medsen nan zòn nan, men e motivasyon ke m bay jèn yo, tankou m, nenpòt, m te gen yon klèb ki te gen nenpòt 15 jèn ladan l, ou konprann, k ap chita sou tab a, a, a titoni, negosye kanaval, al, menm manadjè ke nou te genyen, ou konprann sa m ap di w la non? Sa vle di, yo M te leve nan zòn nan, zòn nan se yon zòn ki mal men ki jan m te ka di w sa e m se yon nèg ki te toujou ap fè a tout mwen piti, depi piti m toujou ap fè yon travay pozitif nan zòn nan sa vin fè e moun nan te mèt yo wadèvè moun li te ye a li te vin gen respè pou mwen ou konprann sa m ap di w la se sa k fè moun dim bagay sa yo paske mwen te toujou kenbe lekòl mwen epi aktivite sa yo tou tankou lè lè nal nan kanaval yo pase n nan televizyon ou konprann sa vle di se yon gwo fyète li pou moun zòn nan ou konprann sa map diw lan sa vle di se nan sans sa.
Monchè gon gen 2 moun ki di yon bagay ki vrèman enpòtan enpòtan la bon yo konnen yo konn yo konnen tou mwen konn abitye fè jan de jan de bagay sa yo lèm wè yon moun e merite oubyen bezwen Salut bae zè gon moun ki di yo gen gen 100 gen pli ke 100 moun kap gade live la la poukisa nou pa met ansanm nou fè misye kado inifòm nan gwo bae gwo kesyon ou poze la wi.
Monchè m ta m ta renmen gon bon inifòm men nou konprann men m ta renmen gon bon inifòm orijinal men nou konprann sa m ap di w la non pou m al reprezante peyi a paske kijan m te ka di w sa E mwen gen anpil kapasite, ou konprann? E mwen gen anpil kapasite. E depi ou wè yon ti jèn Ayisyen baz mwen gen kapasite pou l fè yon bagay, yo blan pè l menn. Ou konprann? Paske lè m te fè Konbe moun la, kapasite. konbe moun la, banm banm ga banm fon ti sondaj, konbe moun la nan live la ki ta renmen sipòte misye pou nou ede l, pase nou konnen e. Lè konsa, lè nou sipòte ti jèn nan, nou ba l plis fòs pou l kontinye travay. Konbyen moun nan live la la, fon ti leve dwèt nou anlè, ki ta renmen sipòte misye nan nenpòt, kòmsi li mèt, li mèt, bon, kisa m ta di? Li mèt on dlo, ou ta di w ap fè misye kado, pandan l nan avyon an, oubyen li mèt on,
kèt, bon nenpòt ki bagay. Konbyen moun la ki ap prè pou nou ede misye pou nou sipòte misye pou nou push misye nan apa de ti bagay lap jwenn petèt nan men bon nou menm poun fè poun fè pa nou konbe moun la ok m gentan wè plizyè moun la so ki vle di sa li gentan enpòtan li enteresan m pral fin pale avèk misye pou m konnen kijan nap fèl kijan nap nap nou menm moun fan mwen yo moun mwen yo kijan poun fèl poun fè misye yon kado m pa pral di poun poun fè sesi poun fè sela men pou n fè misye yon kado anvan l pati an pou n di men men sa men sa men sa ayisyen chili ba m pa bezwen lòt na m pa lòt moun lòt moun m pa ladan depi w ap viv nan lòt peyi m pa enkli w ayisyen chili pou di monchè mon kado nou fè jesny pyè lwi pou ale nan konpetisyon an pou di kèt nou gon kominote ki sipòte w m ap al pale avèk misye an prive bon m gen nimewo telefòn ou ou gen nimewo telefòn mwen sò n ap n ap pale de sa pou n konn pou m Map kitem planifye l. Ou di ou nan 2 semèn wap pati a pa vre? Yeah e konpetisyon an e 25 m ta sipoze an Argentine paske 27 mwen sipoze al al kijan m te ka di w sa e prueba de pista ou konprann sa vle di piso a Pou al eseye yeah yeah m gen m gen Menm jan lè yon jazz pral jwe pou jazz la al fè chèk son. Yeah yeah yeah se nan sans sa l ye menn. Se nan sans sa. Ok. Monchè ki sa, mhm. Ki jan m te ka di w sa, gen anpil moun ki pa konnen m. Sa k fè anpil moun pa konnen m Chili, se paske yo depi w ap fè yon travay pozitif, l ap difisil menn pou pou pou anpil moun ta konnen w menn. Ou konprann sa m ap di w la? Men moun k ap gade m la ki pa Amen yo mwen se youn nan moun ki fè ki fè chilyen wè nou yon lòt jan menn paske mwen pa sèlman pratike spò a mwen se pwofesè tou menn ou konprann wi wi mwen mwen mwen avanse li anpil anpil anpil ti chilyen ti chilyèn yeah yeah yeah youn nan rezon ki te vin fè m pwofesè chili e se paske mwen mwen wè gen yon gen yon ta de chilyen ki gen ti sans ou konprann e e klasis nan yo menm. Ou konprann? M di kèt. E antanke nwa, fason ke m kab rive sou yo, se, se, se kòmanse ansenye yo. Epi y ap wè yo pap gen yon diferans antre nwa avèk blan. Y ap wè yo Ayisyen, yon Ayisyen. Ou konprann? Paske gen de moun yo, lò, lè l pale l de Ayisyen, yo, li, li etone. Kon, kounye a pou moun sa wè, s on Ayisyen, s on nwa k ap fè klas pou li. Ou konprann sa m ap di w la non? E k ap, epi li. lòt imaj nan kominote a tou sa. Monchè m te konn e pa ta santan m ap di w sa tou wap jwi anpil privilèj pwofes sèl pwofesè wi wap ba paske m te pwofesè m te pwofesè tou e m pa rive pi lwen non men ok e M nan lig dwat la, m nan lig dwat la. So sitou mwen madanm ou, madanm ou gentan tounen oubyen li an Argentine toujou? Madam ou Argentine li ye pa vre? Menaj ou alò? Yeah, yeah. Li te tounen isit la, nou fenk marye la, ou konprann? Men li gen yon pitit lòt bò a, epi li tounen. E lal tankou, paske li gen yon pitit ki gen 9 an, ou konprann? Sa vle di fò lal regle bagay la jistis avèk papa a, pou l gen otorite pou kite peyi a, epi lap vin isit, vin viv Chili, tout sa. Ki kote ou rekonèt manzè? Li te elèv ou? Non, li pa t elèv mwen. Monchè, mwen te janm te ka jwe. Gwo koze wi.
Pase m te gen anpil elèv wi men. Non, li pa t elèv mwen. Se paske li pa t viv Chili. Ou konprann sa m ap di w la non. Sa vle di, Chili se pou l te vin ka rekonèt mwen. Ou konprann? Men li pa. Se sou rezo a ou kwaze avèk manzè? Monchè nou te zanmi sou Instagram ou konprann men tankou nan nan sans nou te zanmi an m pa tap chache li pa tap chache tou nou vin zanmi epi vin gen yon koneksyon ou konprann epi vin gen yon koneksyon epi li li li se fonksyonè gouvènman an Ajantin to sa ou konprann epi li vin se nan travay li epi li di waw e fòm vin rekonèt ou tou sa epi li te vin fè 15 jou li fè 3 mwa isit la avèk mwen epi an apre li retounen epi nou li te vin ale kounye a li retounen li re ale ankò li gen poul tounen definitivman tou sa. Sa se lanmou.
Men e eske li sipòtew nan aktivitew? Yeah li sipòtem li sipòtem li sipòtem. Li renmen sa wap fè? Li moute paten tou. Yeah m konnen m konnen m wèl mwen wèl.
Yeah li renmen li pa li pa li pasyone de li menm ou konprann li renmen li vrèman Li apiye m, mwen te gen yon, mwen tal patisipe nan Roco Talento tanm tou, li li banm full sipò l, ou konprann sa map di w la non, akonpanye m al nan al nan entèvyou, yon ta de bagay ou konprann sa map di w la non, li toujou ap di m yo fòk ou antrene, ou gen anpil kalite, fòk ou antrene, fòk ou san soti tèt ou, ou konprann, pafwa m konn fatige, e li konn di m yo met pate nan pye w an a, ann al antrene, ann al move, ou konprann sa map di w la non, sa vle di se nan, se bon, se bon, se bon.
Monchè, ou konn yon bagay ki pase la a menn, se talè a menn, bon e pa talè a non, e maten an gen yon sitwayen menn k ap pale avè m ki vrèman malad, vrèman grav chili, msye ap mande m e pou m ta mande e moun Facebook yo pou yo ta ede l pou l ta achte yon tikè pou l ale Ayiti, pou l tounen Ayiti, epi menn m di kèt menn. E pandan m vin live lan la pou m ta fon ti pale de sijè sa e pou tou monte la menn so mwen tou chanje sijè an pase de negatif an pozitif pase sa sa petèt sa m te vin pale a li yon ti jan touchan pase son moun ki malad ki pa gen pèsòn moun chili ki vreman grav e ki pa gen ki pratikman pa gen moun ki pou ede l menn. So kounya la nou vin ap pale nou vin ap pale de sijè sa la m jwenn m jwenn yon m jwenn yon lòt fòs paske M jwenn yon lòt bagay ki pozitif ki, ki, se pa bliye l fè m bliye sa m ta pral pale an non. Men omwen, lò, lò, lò gen, lò gen yon bagay ki negatif ou vin jwenn yon lòt bagay ki pozitif monte sou li, so li vin ba w yon ti fòs. Paske la, an kèlke pa se Ayisyen ou ye menn, ou pral reprezante Ayiti menn e ann Ajantin nan yon gwo konpetisyon konsa, sa fè plezi, sa fè, sa fè cho o kè menn. So mwen swete e m swete w deja bòn chans, m panse tout moun ki anba live lan la tou ap swete w bòn chans e yo pral sou paj ou menn yap follow w, yap sipòte w, yap e yap met respè e lè n di respè an se pa kòmsi w pral e voye nèg lan anlè men an di ke e wap ba l de twa mo respè, respè pou ou baz epi kouraj menn kenbe la kenbe la so m panse sa son motivasyon anplis ke li ye pou tout moun ki pratike espò ap konprann sa sa vle di Lè w gen fanatik oubyen lè w gen moun k ap sipòte w li ba w fòs anplis de sa ke w te genyen an plis pwofesyonalism ou e plis kapasite w plis entelijans ou so ki pral ki pral double w nenpòt 4 5 fwa la valè an n va di double pral kwatriple w e e epi pou vin fè w sa w vle ye an so mwen swete ke E nou ta renmen ke se ou vin la lò fini pou vin pou vin montre nou trofe yo e men deja frè mwen nap nap kenbe w nap nap kenbe w fò dèyè an la nou se ban dèyè w man. Dakò pa gen pwoblèm e mwen te vle e bay yon konsèy avan ke m ale e konsèy ke mwen Gen jèn ayisyen kap gade live lan la yow nenpòt sa kew konn fè nan vi an ou konprann e pa dekouraje menn ou konprann pa kite moun kap diw yow e ou pap rive sa se yon tenten kel ye nan paske yow paten se yon bagay yo wèl mal an ayiti ou konprann ti mesye yo konn ap kenbe machin tout sa yo toujou diw se kokorat ki fèl ou konprann antanke pitit yon medsen ou konprann chwazi paten ki se yon bagay ki pa gen yon bon, yon bon, li pa gen an Haiti, yo, se paske sa te nan. Bon, eske w ka, avan tou, eske w ka fon ti eksplike moun yo ki, ki, ki, ki sak paten an e ki, ki, ki sa li moun yo ka konprann pou moun yo ka wè. Paske m panse sou videyo, sou TikTok, sou Instagram, moun yo ka wè kèk videyo, men e eske w ka fon ti pale de li pou omwen pou moun yo ka gon ide de li. Jack, E pate an, pate an se yon mwayen de transpò ke l ye. M pa konn, e ban m, ban m, mwen gen yon pate la. Paske Yes, ou gen yon l bò kote w la montre, montre moun yo li. Yes, A lè e asireman tout moun konnen l. Yes, sa se pate m nan. Ok.
Ok. An Ayiti, Nou vle Men se, se lè n ap gade videyo misye yo nou pral, nou pral emosyone. Kòm si nou vle. Paske misye gen de seri de mouvman l ap fè bagay sa, mwen menm m wè m, m tonbe deja. M gentan, m fèk tonbe la.

Koute aktyalite an Ayiti, Ayiti tou rele l bled. Se sa k fè lè w pale de yon moun de paten, li ka pa vrèman konnen tou sa. Ou konprann sa m ap di w la? Paten an se yon mwayen de transpò ke l ye e se yon spò ke l ye. Men an Ayiti, yo pa rekonèt li kòm yon spò. Ou konprann sa m ap di w la non? Paske paten an Ayiti, yo prèske pran l tankou yon pastan, yon divèsyon, yon divètisman. Ou konprann sa m ap di w la non? Men kijan m te ka di w la, lan, yo rekonèt li tankou yon spò, epi anndan paten an tou gen plizyè tip de paten epi gen plizyè kategori tou sa. Ou konprann sa vle di? Gon moun ki banm yon mesaj poum baw la, li dim konsa poum diw pa gade sou sa gouvènman an di, pa tande gouvèneman an, keep going man, so kenbe kenbe la, kenbe kenbe kenbe menm ligne kew ye an, So kontinye la men pa kite sa gouvèneman an di an dekouraje w pase nèg yo di yo pa rekonèt li ou pa ta sipoze reprezante Ayiti fòk gen moun k ap pale ou gen rèv ou frè m ou bezwen reyalize Bondye fè pou ou e yo aksepte w nan konpetisyon an So kounya la montre talan w baz mwen menm E m pral di w yon bagay tou E m pral di w yon bagay tou Chili e sa fè nou pèdi anpil spòtif lakay nou Chili e gon bagay chili fè gon bagay ki rele nasyonalite pa la gras e si yo wè wap desaroyal ou byen nan sa wap fè an si yo wè ou wap byen pase yo kapab just chwazi yo rele yo di yo bon nasyonalite a next time pou al reprezante chili so si ayiti pa vle w yo vomi sou ou kenbe la frè m. Monchè e sa sa sou ou t fèt paske e chili evision te kontaktem yo ekri yon yon nòt sou mwen yon yon yon yon sou mwen epi mwen gen yon yon yon periodista tanbyen e e de canal 13 ki fenk ekrim la pou ki ki pral ekri yon atik espesyalman sou sa ou konprann e espesyalman Nan ki sans? Paske isit lan la nou gen yon gwoup, ou konprann? Isit lan la nou gen yon gwoup e ke nou konn al nan konpetisyon, nou konn antrene, ou konprann? E pi ou wè tout moun sa yo prèske se chilyen yo ye, just yo gen sètifika yo nan men yo, yo fè pati de klèb e pi sèl mwen menm yo pa ka fè pa, m pa ka, ki jan m te ka di w sa, m pa ka vwayaje avèk yo, m pa ka antrene avèk yo paske y ap antrene pou seleksyon, m pa fè pati de seleksyon. Oblije met kòb. E pandan se tan, e pandan se tan m konnen w pi fò pase anpil nan yo pase map gade e yo man Maestro Manny se jis enpresyonan man pase sitou lè wap kage sou do man lè wap bay bagay sa man ah Maestro man yo mezanmi al gad video yo misye nap konprann m pap ka esplike nou non ale sou tiktok tcheke misye misye rele Jesny Pierre Louis nap gade video yo misye man nap konprann sa m vle di nou an. Pase misye son nèg ki genial li ye nan sa lap fè a, yon nèg extraordinaire nan sa lap fè a.
Yeah man, epi gras a Dye tou, e Bondye a lèd de entèlijans mwen, mwen se mwen se anbasadè ofisyèl yon mak paten swis nan peyi Chili. Ou konprann sa map di w la non? Yeah. Sa vle di yo e kijan m te ka di w sa, e mak sa se yon gwo mak li ye Wi pase m e sonje, m sonje, m sonje ou te ekri m sou sa, sou ou te ekri m sou sa lè ou te di m ke nè, nè yo, yo, yo tap pran w anbasadè men ou te manke ou te manke subscriber ou te manke followers so lè w te mande m pou m te pou m te pou m te ede w jere sa yo a tout plezi menn pou m te toujou tag ou menn e pou m te envite moun al swiv ou menn so mezanmi e al follow m sou tout kote al follow m sou sou tiktok sou instagram e m pa konn si misye gen facebook men tout kote nou wè misye ba l love lan menn. Anpil respè menn anpil respè baz mwen yow mèsi anpil. Respèkte baz mwen menn nap gentan pale ankò